Ok Ayisyen, mwen di w byenveni nan twazyèm videyo a. Sijè ke n ap debat aswè a di Legliz Inivèsèl ki se yon mouvman ekimenik e satanik vs le peuple de Dieu e oubyen le peuple de Haïti, papa ekstraterès Ayisyen yo e ki se pitit Ayiti yo. Se egzakteman sa sijè a ye. N ap bay prèv vivant anndan labib la ki di e kòman ke Legliz Inivèsèl la, ki se mouvman ekimenik satanis la, te twonpe nou menm Ayisyen pou yo te kapab mennen nou nan bra Satan pa kaka kaka kaka kaka sa yo, epi answit pou ke yo te kapab retire nou nan bra papa nou Ayiti, e se rezon sa menm ki fè ke w wè lavi w jan w wè l ye a, ou wè ke se nèg nwè Afriken a, blan, Ewopeyen k ap byen pase kèlkeswa kote w ye, epi ou menm ou toujou vini nan dènye. e nan bak kamyonèt la, nan dènye ranje nan kamyonèt la. Pou ki rezon? Se senpleman sa m sot di w la, Legliz Inivèsèl anbake nou tout nan yon mouvman ekimenik, nan yon mouvman satanik. Yo retire nou nan mitan e sila yo ki se pitit Bondye yo, ki se pitit Ayiti, Papa nou ki anwo nan Syèl yo. Mentnan, avan ke m ale pi lwen, gen yon grenn bagay ke m vle fè, m vle prezante pou ou. Ouvè je w pou gade sa m pral montre w la. Èske w konstate ke se depi lè ke Jean Victor Gustave de Lead Motiv Ayiti, Depi lè Jean Victor Gustave de Lead Motiv Ayiti ap pale de koulè drapo wou e nwa, wouj, vè, jón li an, sèk li a ki se nwa, wouj, vè, jón li an, men w ap wè ke Ewopeyen oksidantal yo ki domine Jean Victor Gustave, yo parèt sou wou avèk yon bagay ke yo rele Legliz Lisiferyèn.

Li pentire an nwa, epi l gen ti bòdi wouj sou yo. Noir, rouge. Collège Victor Gustave la, èske w wè sa? Pou al Leglize Siperyè nan, li pentire an nwa epi l gen kèk ti design wouj sou li. Noir, rouge. Depi ki lè e, w ap, w ap, ou p ap wè ke Leglize Siperyè nan te prezante lontan. Men se depi e, e Jean Victor Gustave, se depi an, depi nan lane 2020, e depi nan lane 2022, rive nan lane 2025. 2025 lan la, Jean Victor Gustave ap pale depi an 2010, an 2018, 2019, rive nan lane 2025 la. Sa fè prèske pratikman 6 an depi ke l ap fè sa, l ap fè zèv satanik Kowèl Leadmotiv Ayiti ke Jean-Victor Gustave ap fè a. Men, soti nan lane 2022 pou lane 2025 sa a, Jean-Victor Gustave plis e plis brandi koulè drapo ou nwa, wouj, vè, jòn nan ki se ki se le kontrè de sa ou enkantre a. Kòpè ke Legliz Lisiferyèn nan tou parèt pou l vin pou l vin e pou l vin kontre Jean Victor Gustave. Depi nan je olenpik 2024 la, JO 2024, w ap wè Emmanuel Macron te ban nou sa ou wè ki devan je nou an la, li te ban nou l konsa jan w wè l la, li mete ble a ki pou ki pou Ewòp oksidantal, ki pou legliz inivèsèl la men ni, ble a se se legliz inivèsèl la, Lewòp oksidantal, li di Jean Victor Gustave Lewòp oksidantal, legliz inivèsèl la domine wouj. e domine noir, rouge, vert avèk jaune ou a. Mèt Dejean Victor Gustave, m pa konn si l konprann ou men si l pa konprann, menm si l konprann li fè figi l byen di paske se pitit sa ata ke l ye, men w ap wè ke depi lè ke JO 2024 la fin parèt, epi Emmanuel Macron te di la bèt de levènman è la, il arrive, m te di l bèt ou a ap rete kote l ye a, mètnan w ap wè ke legliz lisiferièn nan vin ankò, li pentire kò legliz sa pentire an nwa.

Avan, yo te konn fè legliz, legliz inivèsèl la, ki se legliz, se mouvman ekimenik satanik sa w ap gade a la, parèt tankou limyè devan je nou, alòske kounye a la, yo kòmanse ap pran, ap montre w vrè vizaj yo aprè JO 2024. Swiv sa byen prè sa m ap montre w la. E sa ke mwen menm mwen ye a, mwen menm ki se Cheriben Pwotektè a, Ozèl Depraya, Trèzyèm Gèrye a, Gadyen pou pèp mwen, Ekstraterès Ayisyen yo,

mouvman ekimenik lan, ok, ki son mouvman satanik tou, ki se le kontrè de pèp Bondye a ki rele Ayiti. Kounye a la nou pral pale un petit peu de legliz inivèsèl la. Legliz inivèsèl la, sa ke w bezwen konnen. Legliz inivèsèl, ou pral wè ke papa e Yechua gran frè m te pale klè de vrè definisyon legliz inivèsèl la. Ki kote? nan Jan chapitre 8 vèsè 44 nan Jan chapitre 8 vèsè 44 m pral li yon tèks pou ou ayisyen e e tèks sa pral fè ke ou vrèman sezi tande byen nan Jan chapitre 8 vèsè 44 gran frè m Yeshua ta pral pale avèk sa yo rele Legliz Inivèsèl la, jounen jodi a, ki mouton vwa vizaj li, li se Legliz Lisiferyèn. E Legliz Lisiferyèn nan, jisteman, y ap adore Jezi a, ki se Le Bafomè. Mède, Jezi a ki se Le Bafomè. Èske w wè li menm klè devan dlo? Se egzakteman sa y ap adore. Se, se sa yo rele Prens Tenèb la, Le Fils de Satan, Jezi a. Tande byen. Jan 8, 44 di w ki sa? Jan 8, 44 di w kon sa ke, E, e, vous avez pour père le diable. Vous avez pour père le diable. De kiyès vous ke l ap pale la? L ap pale de tout evèk. Kaka kaka kaka sa yo. Evèk vodou a ki se sa yo rele Ougan Manbo yo, evèk katolik yo ki se le pape du Vatican ki gen mèt li e sèk satanik sa a fran mason sionis yo epi l ap pale tou de tout evèk pwotestan yo. Depi ke w fè pati de sistèm sa a, de sistèm sa a vodou vodò la, Ou fè sistèm, ou fè pa, ou fè ki se ki se Egypt antik, ou fè pati de de katolik romen nan ki se la la grèk antik, ou fè pati de de protestant ki se sa yo rele la Rome antik. Twa pitit satan sa yo, sa yo rele e sila yo kap fè le culte a satan, sila yo kap fè le culte a satan, kap adore satan nan legliz lisiferyèn nan, le baphomet, sa a se pa pawòl pa m sèlman ke l ye, m te toujou konn ap di li, men wap wè ke ni Vladimir e VV Poutine, de la Russie, prezidan la Russie, ni prezidan Xi Jinping, w ap wè ke li, li, yo trè amer kont Lewop oksidantal. Pa sèlman pou mal ke yo fè de nou menm avèk kèk enfliyans Satan nan venn yo, men yo trè amer kont Lewop oksidantal paske yo menm y ap adore Satan, men yo menm yo pa nan adore Satan. Se vre ke sa, sa yo kwè a, li pwòch de, de, de Satan, li pa sot anba pa mawo nan syèl la, men, e, e, e Lewop oksidantal yo menm y ap adore Satan pur. E, e Vladimir Poutine di sa plizyè fwa nan diferan diskou ke l ap fè. Ok, se sa k fè l toujou ap pale w ke. E yon sosyete tankou Lewòp oksidantal ki ankouraje de gason te marye, de fanm marye, e se yon move bagay. Mwen kwè Pyotr Tolstoy, tout lòt moun an Risi e nan lòt peyi yo toujou ap pale de sa paske pou yo menm se yon bagay ki repinya. Sèlman eleman k ap adore Satan nan Legliz lisiferyèn, nan Legliz inivèsèl ki fè bagay konsa. Nan Jan 8, 44, li di, Vous avez pour père le diable. Tout evèk. Ki nan kaka kaka kaka sa yo wi. Yeshua gran frèm, cheriben pwotektè a tap pale 2000 lane pase ki kote nan lavil pòtoprens vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père donc ou gen pou papa w satan satan ki se tout fanm sa yo ki de ki degize an fanm tout satan se si tout sa ou wè k la yo ki degize an fanm èzili freda èzili dantò

non sèlman yo se meurtrier ke yo ye, y ap touye w ti kras pa ti kras jiskaske yo mennen w al peri nèt ale nan lanfè, anba dlo, anba lanmè yo nan lanfè. Kidonk il a ete meurtrier dè le kòmansman, kidonk konsa ke e il ne se tient pas dans la vérité, kèlkeswa sa w wè kakakakakaka sa yo ap anseye w se mensonj yo ye, yo pa nan la vérité, il ne se tient pas dans la vérité, et parce qu'il n'y a point de vérité en lui, nan satan, sèpan antik la.

et le père du mensonge. Èske ou konprann sa kap di a la? Papa m di sa klè a la. Li do konsa ke legliz inivèsèl la ki se se legliz inivèsèl la ki se sa yo, se li menm tou ki se legliz lisiferyèn nan. Yo tout ap adore le satan, y ap adore le baphomet.